Granmoun tankou m fò m chèche timoun pou ki rajeni wi. Rete, rete, rete. Ey ti pitit. Ti cheri. M ba lou. Vini chouchou, m pa bezwen kanpe lwen konsa pou w ap mande kòman w ka ede m vini. Ou bèl ti nègès wi. Salut wi. Ah touche menm non ti pitit touche touche mesanmi yon bèl ti nègès tankou hehehehe gete li ti men li souf wi kote ou prale kote ou prale ti cheri ou pou kont ou mbal nan wout la hehehehe ou pa ta renmen yon granmoun tankou m akonpanye w
kòman sa ah ou pa bezwen bay move jan oh syel mesanmi mesanmi mesanmi cheri.
Akonpanye m pral ki bò? A, Kote w prale a ti cheri? Ou wè mwen menm w ap gade la m rele pè kannik. M pa gen sa m pa fè. Kòman?
Pè kannik, m pa gen sa m pa fè. Tankou ki sa? Cheri, yon bèl ti lakansyèl tankou w m ta renmen tounen yon ti sous dlo pou w bwè wi. Ban m zo. Ki swa sa yo? Bon wè m rele. Gade la pou w wè.
La se pou mwen l ye, mwen menm pè kannik. M pa gen sa m pa fè. Ou ka layite kòw jan w vle la, èske w konprann? Ou ka mete w an tanga, an pantatchoula, jan w vle, ou vire jan w vle. Yon bèl ti pitit tankou w pa ta renmen vè kannik ap layite sou ou?
Serye? A cheri, ban m di w. M ka achte telefòn ba ou, m ka achte machin ba ou. E pa paske w wè m konsa pou w panse e devan lakay mwen m ye, m pa gen chanm, m pa mete m mwen menm. M pa gen pwoblèm pou m avè w non. Sa w gen kè w kontan konsa, sa m poko di w anyen? Ah chérie ou fè kèm kontan hehehehe.
Sak diw pap di yon bagay. Ale chouchou pale.
Nou menm jan de granmoun sa yo lè n avèk yon moun depi n wè zanmi moun nan avèk zanmi l nan lari n delè sa n gen foli rele l a yon kondisyon lè w wè m nan lari avèk zanmi m m pa enterese w. Kijan de zanmi konsa cheri? Kèlkeswa zanmi.
M pa gen pwoblèm chouchou. M ap gade kòman m ka jere sa men yon sèl bagay m ap di w ti kè m piti. Èske w konprann? Bon, w ap jere sa kòman? Ba papi, ba papi yon akolad non souple. Ki sa w gen tan ladan l? O, cheri, e pou mwen w gen tan ye wi. Ou wè? Depi w ansanm avèk pè a, pa gen pwoblèm. Ou p ap pèdi anyen, ou p ap manke anyen. Ou konprann? E pa sa w di a yo non ki enterese m. Kòm ou pale, m tande w. Pa gen pwoblèm cheri map fè yon bagay pou cheri jezi wouyy pa gen pwoblèm chouchou
ebyen ale non chouchou ou pa pran manje humm
pa enkyete w chouchou map kite yo pou ou paske m pat konnen si m tap kraze avèw deyò a la èske w konprann se rantre pou m ta rantre men ou konnen map kite pou ou chouchou ou wè kote l ye a ou mèt vini frape mande pou pè kannik èske w konprann dakò chouchou ou mèt ale yon lòt fwa dakò.

Ti moun apa e bel wap bel sak pase. Bon men mwen kap bel gade ti bouch ou byen roz. Sak gen la pitit koman ou ye menm. Pitit ou konn bagay yo deja. Zanmi gade gwosor non pitit rete oh e ou menm e ou menm. M sezi wi ou pa janm wè gwosor depi lontan. Ou pat isi? M gen kèk jou m pa wè w. Sa yo pral di yo te fin pou mwen. Sa ka rive. Di m non, sa k pase menm? Bon, m la pitit, m la, ou konnen. An palan de sa, m ap rele w sou tefòn ou m pa ka jwenn ou. Pitit, m gon news pou ou. Pa mwen non, pitit. M sot rankontre a yon lepè devan baryè nwa anba a. Lè l rele m al kote l, misye ap di m yon dal bagay, o l gen bèl kay. Li montre m, e pa ti bèl kay non. O, mèwi, l genyen l vre wi. Pè Kanik, rekonèt li, Oh. E se sa ki te fè m pwomès l ap achte iPhone pou mwen, l ap ban m machin, l ap ban m kay, tout pakèt bagay. L ap ba ou yo vre wi pitit? Sa w di m la? Oh oh! Jan m te bezwen w Lepè! Oh! Lepè sa e kale m kale tèt li wi. Telefòn sa e li k achte l pou mwen wi. Oh oh! Depi w mande l yon bagay l ap ba ou l. Mwen m konnen manti mesye a fè w, tèlman yo Blofè deyò ou pèt wè yo granmoun. Non granmoun sa pa bay manti non cheri li pa bay manti cheri depi wèl rive sou ou li rive pou bon. Janm te bezwen granmoun ni yon vye lepè pou tekem. Ebyen degaje w cheri kale tèt li. Men kòman m ta fè sa. Oh
gen tout jan pou kale tèt li cheri lè ou pase l rele w e toujou al kote l toujou pwopoze l sa w gen bezwen epi lap ba ou l.

Mezanmi! Kisa m di w? M pa di w piga w vin jwe deyò lari a la? M pa gen pwoblèm w ap di sa w. Ban m di w, pandan w ap jwe, w ap pran zing ou w ap mete atè a. Poukisa w pa t pran bal ou te bale devan pòt la laboure? Gade yon gwo son lakou pou w rete deyò a pou w ap jwe. A sa m bal lavi menm wi tonton? Ok gason m, pa gen pwoblèm. Ou konnen w nou pa ka nan kont, e pa vre? Se nou de jèn jank nan kay. M ap voye w kay ti nègès lan ba pou mwen. E kòman l rele a menm? Magdala, enhen. M ap ba w poto ti monnen ba li pwen. Èske w tande? Wi, papa. Pa fè dezòd non, m konnen depi w rive lòtbò a, si w jete m ap. Magda. Kote l menm? Ga. W ap pote san dola meriken sa pou li pou mwen. Oke? Wi. Di lè l ap vini, vini byen kòrèk. Oke, papa. Sal te banm antre jou al pat sifi paskem pat gen bann èske ou konprann fòl vini byen nòmal lèl vini poum ka byen pase epi lè wap pase anba pase nan ti boutik la pwan ti wonm bouk fèm pote pou mwen ou konprann poum prepare pou li lòt semèn fòm moute kòman pou jènjan yo pou moute medam yo hehehehe lè wap moute yo papa se hik. Se bagay ki bèl wi lè w gen pitit gason nan fanm ou. Fò m ale sou Google, se pa konsa l rele? Ti nou an te di mwen lè m monte sou li. Fòm fè ka fè e. WWXXX Li di depi moute sou li map jwenn bèl ti pòz epi map jere medam yo epi lè yo vini se paw paw Gen nèg konn ap di m peze koum papi peze koum Mezanmi antan ke granmoun eske m ka peze kou yo e si m nan peze kou m toufe depi yo mande w se ba li l ba li l.

Manman sanmi men se gason ou wè ou menm son nèg serye wi nèg serye nèg kòrèk ou pa di mwen anyen non a monchè èske ou konn travay wi e di mwen èske ou konn travay wi ok gasonm ou mèt ale map jere ou pa bezwen enkyete w èske ou konn bon fo bagay.

Voyem rive lakay la e dlo m voye konsa m pa kapab nan. A pa fè sa
M te di w lepè a pa jwe Depi w tande lepè a pase se foup foup tap pwent Bon gade gon bagay ou pran Non m pa pran anyen natirèl Ou konnen san ansyen m ye m pa nan pran bagay Èske w konprann Natirèl cheri Se bwè bon ti ji zoranj ti ji grenadyè a m epi nòmalman manje ti vyann bèf mwen paske w konnen mwen menm Ti bèf nan mòn yo m fè yo pote yo pou mwen ou konprann kilè nap fon bagay ankò la pa fè sa cheri banm diw yon bagay e pou granmesi map depanse pou ou gad kijan ou gentan bèl pa fè sa cheri lajanm yo lajanm yo èske ou konprann
Ou pat mal. Men pandan map baw ti lajan an hehe kounye a gad ti bagay a flè wap mete hehehe kounye a si w pase bò kote yon kabrit li ka tou manje w hihihi Ou pap jwenn mwen ankò Eeh pa fè sa m ta tou nan gwo bout kabrit pou ou Nan nan desa di mwen revni w menm hihihi Pa gen anyen la kounye a non cheri bon sak te gen lotre jou a ou pran tout Kòman ou pa gen anyen Eeh men ou pap kite pou lòt yo Sa ou te banm lotre jou a ap gentan fini hihihi Banm di w.
M pral pran ti kichòy labank lan ou kwè banm gade poum wè banm gade poum wè. Mwen baw bagay la fòl fè w pale anpil.
Epa pale anpil cheri. Genlè ou visyez wi. M paka pran ti bagay la ba ou enben pran sa non. Sa? Pa fè sa cheri.
San dola meriken wi. Lè w chanje l kounye w pa konn konbyen l ye. Bon sa sa pral fè pou mwen? Ebon gwo depo wap fè lakay ou a.
Bon.
Gade li.

Se lote m ap lote yo, lote.
M konnen lekòl mete w epi telefòn nan men w pa ka di m pa ka konn kote. Silvouplè, wè m ap bezwen fè m pale li fè kòlè. Mache pou al montre m kote. Kiyes ki bò telefòn sa. La di mami megi poukisa. Ou menm leve sa a sak pase kouman fè ou bay pitit mwen telefòn a ki kondisyon e a ki enterè. Epil poste ankò wi bon zo w ye sa vle di ou menm ou pa respekte pitit fi moun nan katye a a ki kondisyon e a ki enterè ou bal telefòn nan.
Li pa pale avèw? Pale avèm de kisa? Jis mwen wè telefòn nan menl em pat bal telefòn.

Eey sou moun kout olo. Gade gade gade kepi nan nan chapol. Pa manyen chapom madanm map diw yon bagay ou wè si ou vle pou yon bagay ou konn kotem rete ou mèt pran pitit ou a metel sou kote ou mèt vin jwenn mwen ou konn pè kanni ki ka bay tout bagay èske ou konprann si ou vle mka menm jan telefòn nan nan menl lan mka baw lajan mka baw telefòn. Monchè mwen mgen e mgen la nan bon kondisyon petèt li gendwa pa konnen sa lap fè a.

Manda ou pral voye an pa ou pa janm konnen se pa mwen kap fèl pou ou ki vle di mwen m gentan jije tèt mwen deja ok
son bagay m pral regle byen enpòtan la fi a kanpe m sou wout mwen wi
banm di w yon bagay madanm lè ou pa vle timoun yo kite mwen pale.